Tèt fati. E mwen m gen 46 an depi m fèt m pat tande maladi sa. E kounye a m tande l tèlman nou fè mechanste. Senatè ap fè, depite ap fè, prezidan ap fè, majistra ap fè. Twòp sakrifis nan peyi a. Anmweyy! Ann fon reyinyon pou n priye pase Ayiti peri tèlman n gen move dirijan. Mwen menm, m gen ne pat 15 zan nan mache a, men m pa bwè di anyen pase chak dlo a pase l kraze vye depo l pran tout bagay mwen. Machann manje w ye, machann manje w? Wi machann manje a men aprè te m pran ton vye chòt djè pou m frite yon mamit di l pou lafen va touye timoun yo. Èske w vann manje w? Lavant? Ki bo ou ka vann yon 5 manje ou 4 manje a ki sa ou ka vann ankò? Sòf a rès a, rès manje yo. Sòf a w jete l ou pa ka rebay moun manje dòmi an. Konbyen w vann pla manje yo, èske pa 3 cho w vann yo? Pla manje?

Se Jovenel menm ki peri peyi a Letènèl pa vle l ankò di l met zago l atè Letènèl pa vle l ankò paske si e pa sa l ap fout detwi nou wi nou pa je nou prale sa k ap mouri y ap tire jenn gason ap mouri jenn fanm ap mouri ou fin fè etid pitit ou pou l ta ede w demen gade mizè lè w pase w jwenn li lonje nan lari a vakabon tire l li mouri li mouri inosan. Chak moun ap ap sibi pèn yo manman pitit a kwad nan ren bay ayiti yon chans bann mechan. Eske w gon mesaj pou leta a? Wi m gon mesaj pou leta a bay ayiti chans li paske ayiti ap peri gouvènman sa lèl rive nou fin souse bèf la li pa ret lèt ankò nan manmèl la. Libere Ayiti! Ba nou chans nou! Pase al manman pitit! Mwen menm men papa m! Men papa m kouche yon kote, l ap kaka sou li! M ta al okipe l m pa gen anyen nan men m! Demen m de pye mèt, demen m mèt sou tèt mwen m ap rele an m wè la wè! Pa gen lavant menm nan, make sa. Eske se pa malsite mache a ki koz moun pa vin achte? Non.

Pou m wè sa m te ka fè. M poko ka anfèmen lokal la pagen kòb. M poko ka m poko gen kòb m anfèmen l pase pri an twò wo pou mwen. Sa vle di wotè nou wè bout mi sa a dlo a travèse l? Li te pi ba e li te pi ba nèt. A li te pi ba? Li te pi ba. Kounye a se tant l ap tant dlo a ap desann l ap monte. Men kisa w ta mande pou lameri oubyen Martine oubyen.

Si tout fwa nou pa peye sa, si nou pa peye sa kap rive nou. Yo koupe sak yo.
Pa nou menm machann diri nou, machann ki sot Kenskof yo. Yo koupe sak yo pou yo peye. 80 dola, 100 dola. Mwen menm e la meri. Ou toujou peye?
La meri pot papye ban mwen, m peye net. E men ou gon mesaj wap voye bay meri Petion vil la? La meri, non, moun sa e, e pwovizwa yo ye. Pwovizwa ou voye yo pa gen mesaj wap ba yo, ou konprann? Ou panse yo pa ka fè anyen?
Li pa ka fè anyen, li pa gen anyen nan men l. An patikilye Leta Ayisyen. Leta Ayisyen. Tande sa Martine Ban nou gabyon lè de bò la nou nap peye taks nòmalman nap peye jan nou poun peye. Ban nou gabyon. Men kisa nap mande men Menm pou kisa yo yo. Kisa nou bezwen menm. Nou bezwen gabyon lè de bò. Pou fè galèt la desann yon sèl bò. Ou pa konprann. Depi gabyon, depi gen gabyon lè de bò. Nou alèz. Aktyèlman la gen 2 kay ki ale anlè a la. Wi ti lapli k tonbe yè a. 19 siklòn. Konbyen nou pran deja la? Nou poko pran youn. Gen 19 wi nou poko pran youn. Ti lapli k tonbe benevòlman. Ou panse sa ka pi grav si nou evakiye? Lap pi grav nòmalman monchè. Lap pi grav. Lap pi grav.

Se konsa l te toujou ye? Wi.
Nou konnen nou nan peryòd siklòn. Wi.
Soti mwa jen pou rive mwa novanm se peryòd siklòn anpil lapli. Èske pwoteksyon sivil pa entèvni nan zòn nan pou pale ansanm avèk nou etanke nou twouve nou nan espas kote dlo pase souvan? Wi. Nou pa jwenn. Nou pa jwenn?
Non. Menm lameri pa janm entèvni menm yon jou? Non, non.